Ayisyen toupatou nan 4 kwen mond lan, bonjou, bonswa! Depandaman de lè w ap gade videyo a, eben byenvini sou chanèl pa w la. Chanèl ki pote bon jan nouvèl pou ou, bon jan enfòmasyon, san fòs kote, san voye monte, men gen anpil dosye k ap fè aktyalite nan lakou peyi Dayiti, Woodly Etea ke ou konnen sou non Sonson La Familia, Lapolis nan Repiblik Dominikèn mete lapat sou li nan zòn Boca Chica, yon pwovens an Repiblik Dominikèn. Lòt enfòmasyon n ap gen pou pote pou ou, ebyen 1656 katouch ansanm avèk zam sezi epi 2 moun jwenn arestasyon yo nan dwàn Kapayisyen. Ebyen lòt enfòmasyon n ap gen pou pote pou ou toujou, yon gwoup 74 ansyen depite yo menm mande Fòk gen yon gouvèneman inyon nasyonal. Sa vle di fòk moun nan k ap vin premye minis lan li menm kapab ebyen reyini ni opozisyon an ni pouvwa a. Antouka, se tout enfòmasyon sa yo n ap gen pou pote pou ou. Ou menm ki poko abòne ak chanèl la, n ap mande w fè sa kounya la Konsa ou pap pèdi menm yon yota nan seri enfòmasyon nap gen pou pote pou ou yo. Ebyen jan nou te anonse sa, Woodly Ethéard ke yo konnen sou non Sonson La Familia jwenn arestasyon l an Repiblik Dominikèn nan zòn yo rele Boca Chica. Ebyen nou konnen an 2015 Sonson La Familia li menm te arive jwenn arestasyon li ebyen pou anpil Ebyen, akizasyon tankou sekestrasyon, blanchiman lajan, trafik dwòg, asasina e asosyasyon malfetè yo menm fè konnen l se chèf yon gwoup ki rele Baz Galil, ebyen, yo te arete li e an 2015, jij Lamar Belizaire li menm ki te chaje de dosye a li menm te bay yon jijman kote l te fè Sonson Lafamilia li menm jwenn liberasyon li. Kou de kasasyon anpil moun te rele anmwe akoz jijman sila e lakou de kasasyon te anile jijman an. Epi, mèt Paul Héronzvila li menm ki te komisè gouvèneman an, bò kote pa l li menm, te mete avi de rechèch dèyè ni Sonson La Familia Woodly Ethéard ansanm avèk Renel Nelfort li menm ke yo konnen sou non Renel Le Récif. Ebyen, avi de rechèch sa te dèyè yo, lapolis t ap chache yo, menm si nou te santi dosi sa li menm li fè yon poze, men an Repiblik Dominikèn, ebyen, polisye yo mete lapat sou li, e selon enfòmasyon ki rive jwenn nou, ta sanble Sonson La Familia deja nan men dcpj pou menm chèf dakizasyon ke yo te fè sou li depi lane 2015 lan ki se sekestrasyon, trafik dwòg, asasina, asosyasyon malfetè. Ebyen dosye sa li menm nap swiv li de prè pou nou ka pote tout dènye ti detay yo pou ou. Ki jij ki prale sou dosye sa sèt fwa si, puiske anpil moun tap di jij Lamar Belizaire li te yon pwòch pouvwa alepòk ki se Michel Joseph Martelly ki te prezidan. e Sonson La Familia yo di se yon pwòch phtk tou, e jiska mentnan nou konnen Prezidan Jovenel Moïse li menm se Prezidan tout peyi a se vre men li sòti anndan rejim sila. Antouka, lòt enfòmasyon nou pote pou ou la, ebyen yon gwoup 74 ansyen depite yo menm ekri yon korespondans pou yo mande Prezidan Repiblik la Jovenel Moïse ke yo vle yon gouvèneman Inyon Nasyonal. Ebyen, yo plede tou, yo pale sou klima sekirite ke Ayiti li menm l ap fè fas a, kote kidnaping nan chak jou ap simen dèy nan je fanmi ayisyèn yo. Se sa k fè, yo mande otorite konsekan yo menm pou yo kapab pran responsablite yo fas a monte an fòs kidnaping nan, piske kidnaping sa a, li fè anpil moun byen envolontèman oblije kite peyi a pou al viv lòt bò dlo, kouri pou ensekirite, kouri pou ensètitid ki genyen nan peyi a e pi pre nou la an Repiblik Dominikèn gen yon vag Ayisyen ki ale imigre ladan l, malgre anpil moun k ap viv ladan l ap fè konnen pa gen travay, men yo menm yo pa wè sa, yo wè se chape poul yo ebyen pou yo kouri pou ensekirite ansanm avèk kidnaping k ap fè ravaj nan peyi a. Palan de gouvèneman inyon nasyonal, ebyen. nan arete prezidansyèl ki sòti, puiske min premye minis AI a, Claude Joseph li menm, 30 yo te nome l pou 30 jou nan tèt primati, ebyen 30 jou sa te rive e potko gen yon lòt premye minis ki dezinye, ebyen prezidan repiblik la Jovenel Moise nan jounal Le Moniteur ebyen sòti dekrè pou li nome ebyen Claude Joseph ebyen premye minis AI ankò pou 30. jou ki gen pou vini la. Byen nou konnen referandòm konstitisyonèl sa se priyorite pouvwa e Claude Joseph li menm te fè konnen ebyen ap gen sekirite pou referandòm sa fèt e li gen posiblite pou li se sou gouvèneman l lan referandòm sa li menm li fèt. Te gen anpil non ki t ap site pou kapab vin ranplase Claude Joseph, pami yo Dieuseul Simon Dera, e lè yo te kesyone li sou sa, li te di wi, li pa gen pwoblèm pou li kapab vin premye minis, puiske l ap konpòte kò li an rassembleur, sa vle di moun ki pral mete ni pouvwa a ni opozisyon an sou menm tab. Antouka, aprè 30 an pwochèn jou Claude Joseph gen pou pase nan tèt. Gouvèneman an, kiyès k ap vin nouvo premye minis peyi a? E nou panse se nouvo premye minis sa a ki kapab òganize eleksyon pou mwa septanm, novanm k ap vini la? Dosye sa yo tou n ap swiv li de prè. Lòt enfòmasyon ke nou pote pou ou la, ebyen 1656 katouch ansanm avèk zam sezi nan dwàn Kap-Ayisyen. Ebyen se gras avèk vijilans ebyen ajan dwanye yo menm nan verifikasyon yo tap fè sou 2 konntenè ki sòti nan peyi Etazini Damerik ebyen yo arive mete men sou yon zam kalib 12 e sou yon 9 milimèt epi sou plis pase 1,656 katouch e nan kad operasyon sila yo arive arete 2 moun pami yo ebyen Jean Rodvelt epi ansanm avèk peti frè Aristin ebyen se 2 moun sa yo yo entèpele nan dosye zam ak katouch sila e nou byen kontan puiske anpil fwa zam avèk bal ap sezi nan dwàn nou yo e pa janm gen arestasyon ki fèt sou sa. E la a gen arestasyon e depi gen arestasyon sipoze gen bon entèwogasyon ki pou fèt oubyen bon entèwogatwa pou kapab jwenn rès moun puiske Nou konnen yo pa rete, zam yo pa rete nan container yo antre pou kont yo, ebyen fok gen yon moun ki voyel ba moun li genyen an Ayiti e poukisa yo voye yap voye zam sa yo piske nou konnen deja peyi a gen yon kantite zam ki an sikilasyon ke lapolis pa menm gen kontwòl yo E peryòd n ap travèse ann Ayiti a se yon peryòd ki vrèman kritik kote ensekirite a li menm l ap fè ravaj tout kote, menm polisye pa epanye anba zak ensekirite sila e gen plis zam k ap distribye, plis sivil vin ame e anpil zam sa yo, yo ilegal, Leta oubyen dcpj pa rekonèt zam sa yo. Antouka, sitiyasyon an vrèman kritik pou peyi Dayiti. Ebyen, lòt enfòmasyon ke nou pote pou ou la ki toujou gen rapò ansanm avèk sezi, ebyen, bon operasyon lapolis ap mennen, ebyen, BLTS ki se Brigad Lit Kont Trafik Stipefyan li menm mennen nan Sid peyi Dayiti, yo arive sezi 2,000 kilogram marigwana e 2,000 kilogram marigwana sa yo te twouve yo nan 2 machin Toyota mak Foreigner e yo te soti nan Sid, yo t ap pran direksyon pou yo rantre Pòtoprens men gras a anpil vijilans ebyen operasyon sa rive fèt yo arive sezi machin sa yo kote. Gen youn ki te gen 967,2 kilogram e lòt la te gen 1,116 kilogram marigwana ladan l, men malerezman, yo pa gen tan arive ebyen mete lapat sou chofè ki t ap kondwi machin sa yo soti Sid pou rantre nan kapital la, nan peyi Dayiti. E nou konnen dwòg, byen se ènmi lasosyete e marigwana Se yon dròg ebyen kap pran anpil ekstansyon nan peyi a. Anpil jèn ap konsome dròg sa e nou konnen depi lajenès nan dròg ebyen se depravasyon pou sosyete a. Antouka nou bat bravo pou BLTS pou vijilans yo men pwochèn fwa fòk operasyon sa yo gen arestasyon ki fèt ladan yo. Ebyen, se la tou enfòmasyon nou yo kaba. Mèsi a ou menm ki te prete nou atansyon ak fidelite ou. Nou kase randevou trè pwochènman pou yon lòt seri enfòmasyon vrèman enteresan e n ap envite ou abòne ak chanèl la, aktive klòch notifikasyon an, konsa ou pap pèdi yon yota nan seri enfòmasyon n ap gen pou pote pou ou ankò.